Se vre ke son distenksyon endividyèl, men son distenksyon endividyèl gen de kritè, donk fòk ou fè pèfòmans kolektif. Pa bliye gen kote admiratif lan, paske se vòt li ye. Nou pa ka antere l di l pa ka balon dò non Gims.
Ann di li pa an balotaj favorab. Chans pou l balon dò konpwomèt avèk final sa li pèdi jodi a. Men lèn konnen son distenksyon se vòt li ye, se moun k ap vote, gen de moun ki pral vote Melchie pou talan l. Wè Guani dènye an. Ou di m pa m dakò avè w se nan final li pèdi tou epi li gen 2 lòt distenksyon ke l pran 2 lòt distenksyon endividyèl ke l pran pandan sezon an. Anpil gade gade yè yè an klèb se deja koup de koup de frans koup de la lig fransèz epi chanpyona bon yo pral pran chanpyona franse. Se meyè jwe chanpyona a ni pou UNFP ni pou lig la yè gen yon gwo medya ameriken ki se The Athletic ke l se Melchie l chwazi pou meyè jwez dewòp byen avan final la m kwè ki te sipoze tann final lan fini. Men si w gade sa k fèt pandan sezon an, Melchie kan menm genyen des atouts. Wi li ka apiye sou yo pou l di bon mwen m se yon kandidat, m se yon pretandant serye si m al genyen twofe sa a. Omwen l ap fè podyòm.
Bon fè podyòm nan se pa k yon satisfè fasil men fè podyòm nan se pa yon ti bagay piti l ye tou mezanmi. Non men sa k pase. Fè podyòm balon dò. Non men sa k pase Gims. Li vle di sa l vle di a. Jodi an bon nou wè Goal Pwen Kòm ki se yon platfòm ki toujou chak mwa bay favorit li pou balon dò feminen an fonksyon 2 etap franchi an Lig dè Chanpyon sitou a chak etap kar de final, demi, avan final lan li te pibliye top 15 favorit yo e nan top 3 a se te Alexia Putellas, gwo jwè ki chanpyon du mond, ki chanpyòn d'Europe, ki plen Lig dè Chanpyon e gwo gwo gwo bout talan epi lè w gade touche de bal li se ekstraòdinè Putellas epi dezyèm se Melchi, twazyèm se la polonèz Ewa Pajor, Ewa Pajor Ewa Pajor ki mwen pou mwen menm. Gwan rekonesans ke l pa genyen ou byen m pa konnen. Si nou rete sou meritokrasi, ane dènyè se plis ke 50 gòl, pandan l pa fè menm tòp 5 balon dò. Ane sa a, li fè 11 gòl nan Lig dè Chanpyon sezon sa se li ki fini mèyè bitez. Nan chanpyona se li menm ki mèyè bitez. Pa gen okenn jwez an Ewòp ki fè gòl ke li. Se yon veritab machin a bit, men ou gen enpresyon ke yo toujou souzestime li. M kwè ke li te kapab fè yon gwo, gwo, gwo bout pretandant pou balon dò ane sa a. Men sa k pase se ke. Domaj pou yon ekip ki genyen 2 monstre sakre ki se Alessa Putellas epi Aitana jodi an ki antre nan match lan ou jis santi ke gon alien, gon ekstraterès ki antre sou tèren paske ou gen enpresyon match la t ap jwe nan ton li rive epi li di match lan pral dewoule o ritm de mè pye egzakteman. E li pa tounen lontan li te fè prèske tout sezon an blese. Oh mon Dieu! Men kèl jwez! M kwè ke se sa ki pa jwe an favè Eva Pajot men nan nenpòt lòt ekip li te avèk tout gòl sa yo James. Bon Mati pa nan balon dò. Non non non, men pou teyas, bon, bon petèt ke, bon, m panse ke podyòm nan ka, podyòm balon dò feminen an ka Alexia pou teyas balon dò an. Lojikman Melchie ta dwe. Melchie, bon, dezyèm ou twazyèm epi Eva pa jwe, donk dezyèm ou twazyèm tou. Li kapab konsa men, men fòk oditè yo, fòk zanmi yo konprann ke si Melchie fè podyòm donk se, se pa yon desepsyon, se pa yon abi yo fè l, se pa yon enjistis donk li. Li difisil pou l balon dò paske twofe ki pi enpòtan pandan sezon an ou pa pran li epi donk sa vin fè tou ke pwobab non fò pwobableman Melchie p ap fini jwez lig dè chanpyon an sezon an jwez sezon an lig dè chanpyon an. Se su ki se Eva Pajò se su ki se Eva Pajò avèk 11 gòl jodi a l fè 2 gòl. Li fè yon pas desizif pou Paralelo. Paralelo ki fè 2 gòl nan match la ki fè yon pas desizif tou. Wi, pwobableman se pa jwè ki ta dwe fini meyè jwez Lig dè Chanpyon. Li fini meyè jwez final la. M kwè ke li ta sipoze fini meyè jwez konpetisyon an tou. Donk,
lefètke Lyon pat alawotè jodi a globalman nan tout match la, yo te bon an premyè peryòd yo epi yo kreye yon gwo okazyon. Mèsi pa pou Melchie ekselan tou non jodi a. Melchie kreye yon gwo okazyon kote Shawinigan pa fè gòl la. Men sinon, Melchie te tèn, san zekla. Melchie nou konnen ki toujou ensiziv nan gwo match sa yo, jodi an, kòm lyon, a lenstar de son ekip, li pa t o randevou. Epi, Eva Pajor Games, se pou la premyè fwa li nan Lig dè Chanpyon an aprè senk final pèdi. Li te nan Wolfsburg, li pèdi kat final, 2016, 2018, li pèdi 2020, 2023, e ane dènyè a, li vin nan Barcelone pou l genyen, li pèdi final la. Aprè senk final repete kote l ap sibi echèk yo repete, Ane sa a, non sèlman Chandri pran revanch sou Lyon e l pran l avèk manyè, li fè 2 gòl, premye gòl la Games pas epi tire kwaze, wè se yon atakant ki gen ras. Li pran revanch li sou Lyon e se Lyon k fè l pèdi tout final sa yo. Donk se 7 final pèdi se bokou. Wi donk se
yon gwo sezon kanmenm, se yon gwo sezon pou Bèljik k ap kontinye konstwi notorite li, rekonesans li donk se tout nèt pa pèdi epi. Epi nap pale don jwez ki selon bon ki ta dwe pa gen kret anko pa gen koup drop feminin pa gen koup di mond feminin donk melchi ta dwe fè ta dwe ba ta dwe fè fè podyòm balon dò donk sou mwen 2 jwez nan barcelone pou yon pou youn ladan yo ta ranpote balon dò bon pwobableman pa jan nou di a e e bon bon se te pwen sezon globalman epi. Karyè Putellas pral jwe pou li. Karyè Putellas ap jwe pou li epi l fè yon gwo sezon tou. Se vre ke pa jwè w gen plis stat, se li ki pi desiziv nan ekip la nan Barcelone men Bon Mati prè fè yon bon pati nan sezon an blese Bon Mati pa nan batay. E Paralelo ta dwe tou pou mwen nan top 5. Nan top 5 wi.
Paske jwè sa ki te nan atletism avan l vin nan foutbòl, li te gentan menm pran meday avèk Lespay nan atletism. Epi pou montre ke bon moun sa yo yo fèt pou yo fèt pou yo gen yo fèt pou pratike jwèt yo se lè yo se lè yo dwe gade kòman l fè pas avèk pye goch li pou Eva pa jwè sou dezyèm gòl lan gade premye gòl li fè twazyèm gòl li nan match lan premye gòl li an yon frap di goch kwaze ki kanmenm fè tranble filè yo epi gwo bravo pou gadyen Barcelone nan katakòl. ki fè 4 arè desizif nòmalman gen gòl sou aksyon sa yo, Katakòl aprè match la ki deklare ke lajan ne gagne pas tout, se ke li estime ke Barcelone pa fè anpil acha e ke Lyon jodi a, bon depi kèk ane Lyon se ekip ki depanse anpil kòb pou achte meyè talan yo, tout ane, gade tout dènyè ane yo Lyon toujou fè vini tout gwo talan amerikèn yo, gade Lindsey Horan fè vini Melchie Dumornay, pran Katoto, pran Kadidiani, chak sezon Lyon toujou fè mèkato, se Real Madrid nan foutbòl fanm nan. Alò ke yo menm se se La Masia. Wi. Se menm kredo ekip maskulin nan. Wi, men menm sistèm de jwe a tou. Menm foutbòl la. Pa pa gen twòp bagay ki chanje. Donk e donk foutbòl espanyòl la an sante. E kote fanm e kote gason. Toutafè. Donk e seleksyon espanyòl la se se yo ki ranpòte dènyè koup di monn la ane dènyè. E medam yo? Wi.
Se Langletè ou Lespay? Non, yo pran yo pran koup dewòp la. Dènyè koup dewòp la. Awi. Awa se Langletè ki te genyen sou yo. Yo gen koup di monn 2023 a sou Langletè. Ou sonje sa?

Avèk e, m ta ka di emèjans foutbòl klèb la, donk li li mete fout li mete foutbòl feminen an nan lòt nan lòt nivo, nan lòt es e li an plen esò. E donk vin gen plis moun ki gade medam yo k ap jwe, mwens estereyotip epi donk s sponsò yo vini, dwa tele. Donk, jan m di a, odyans konpetisyon feminin yo, donk gen anpil, gen anpil pa k franchi, men fò, se pa, se pa kouri pou n kouri ap chache egalite nan salè, nan privilèj, nan atraksyon, odyans, donk, gen anpil pa k franchi, gen anpil pa k franchi paske medam yo te lwen anpil, foutbòl fanm nan te lwen anpil, fòk nou, fòk nou pa rantre nan yon pèspektiv de. de chèche egalite, de chèche eee.
Poko gen moun ki pral ki pral la paske se 2 milye tout afè aseptize nan fason pa yo. Foutbòl fanm depi kilè lap jwe? Koup dimond, premyè koup dimond pou medam yo fèt 91 an Chin. Yon jèn konpetisyon.
Lig dè chanpyon pa yo a pa gen lontan lap jwe. Menm Ballon d'or se an 2018. Sonje lè Ada Hegerberg gen an 2018, 2019 se Megan Rapinoe apre koup Nou te du konn mond gen lan. Joueuse de l'année ou fè ke viv avèk Wi te konn gen Joueuse de l'année, m ap aprann gen edisyon. pot 5 Joueuse de l'année men pat ankò gen Ballon d'or. Men se pou mwen menm se se 20 dènyè ane yo kote ke football feminen an vrèman ap monte an pwisans e jodi an w ap gade yon match football fanm non sèlman an tèm dafliyans kad yo stad yo plen a krake an tèm de nivo tou w ap gade jodi an la mezanmi. Pa gen bagay vye kontwòl vye resepsyon. Jodi an la lè Melchie touche balon an bon ti piti Cléo Anès nan Lyon. Mwen yon ti amerikèn ki gen 18 an. Lè l touche balon an, ou wè ou wè w nan Pedri, ou wè w nan Vitinha, ou wè w nan Bellingham frè. E lè Alessia Russo mete pye l sou balon an, ou wè ke yo gen talan. Wi, pa gen kesyon de sèks. Pa gen kesyon de sèks. Wi, travay de baz yo fèt.
Sof ke. E lè n konnen tou, donk, fi avèk gason, donk, youn kapab gen pi gwo QI ke lòt. Donk pa yon kesyon de, nan kèlkeswa domèn nan. Se bon, se avèk, avèk e. Si n ap konpare an tèm dentèlijans wi. E, i, bon m pa kwè l la a gen. Non, m pa gen kesyon de sèks.
Sofke fizik, fizik, fizik nou pi, pi enpozan. Wi. Sa se 1, epi nou menm kòm tizè foutbòl, nou konnen byen ke foutbòl maskulen li, li trè trè lwen devan. Paske foutbòl la ap jwe trè lontan, bò kote mesye yo. E spò sa a ban nou bèl lejand. Nan foutbòl fanm gen dè lejand byensi, men se pa nan menm nivo an tèm dakonplisman ke. ke yon Messi, yon Pelé, yon Maradona. An tèm denpak, an tèm de rekonesans, se pa menm bagay. Donk nou ta ka di Melchie ap oblije tann yon lòt ane ki pa gen koup du mond feminin, ki pa gen koup dewòp feminin. Kisa w vle di la James? Ane k ap vini nou pa bezwen mete espwa sou sa? Non chè, pa gen twòp espwa paske ane k ap vini ap gen koup du mond feminin k ap fèt o Brezil. Se nevyèm ou dizyèm edisyon an. Donk lè pral gen koup du mond feminin, Lespay ap la, Langletè, La Nòvèj, Lèzetazini, Lalmay, Lejapon. Dayè n konnen bon koup di mond lan keseswa pou fi pou gason se pi gwo konpetisyon gen nan foutbòl donk Bèlchi avèk Ayiti bon nou pa konn si n ap la jenerasyon sa dwe bay ekip bay Ayiti omwen 2 kalifikasyon ankò pou koup di mond aprè 2023. Kounye la Gibbs èske kalifikasyon yo vin sifi pou nou kounye la paske lè w gen yon jwez tankou Melchi ki vize balondò ki gen lon kwen nan tèt li. E jodi an si yon moun di m Mershi balon dò. Epi lè w gade se seleksyonèz nou genyen tou. Paske sa k pase, si yon moun di Mershi balon dò jodi an la menm, m pa kwè ke li se yon mito paske li travay pou sa. Gade yè Joan Duna de atletik chwazi l pou meyè jwez sezon an. E gen anpil spesyalis nan balon dò ki pral vote l. Donk si n genyen de jwez ki nan dimansyon sa, m pa kwè ke jodi an kalifye pou yon konpetisyon sèlman sifi. Nou dwe kounye a al nan konpetisyon yo pou nou. Pou Melchie fè gòl nan koup di mond, gade dènye koup di mond lan Linda Caicedo fè gwo gòl, li gen meyè gòl, meyè gòl koup di mond lan se Linda Caicedo, ke nou toujou ap konpare ak Melchie. Se vre la Kolonbi, la Kolonbi nan kesyon foutbòl fanm pou mwen yo devan nou, dènye koup amerika a se, se, se finalis kont Brezil yo te ye, epi dènye ane yo yo vrèman bon, men m kwè ke Melchie kounya la nap kalifye pou koup di mond, fòk Melchie make non l an lèt dore nan istwa pi gwo konpetisyon an jan la fè nan lig dè chanpyon. Non, ekip ayisyèn nan paka. Sak pase?
Non, nou pa ka kisa. Nou pa ka. Jamayik ki te nan gwoup Brezil, Lafrans dènye koup di mond lan, avèk Kadija Show, yo kalifye pou dezyèm tou wi. Non, donk yo fon eksplwa. De dènye koup di mond yo Jamayik jwe yo wi. Wi, bon sa k pase yo ka toujou donk nou dwe al chèche, m panse dayè federasyon fon gwo efò lè yo lè yo pran yon seleksyonèz de premye ran, Pia Sandridge donk epi avèk Melchie nou gen men nou dwe gen plis lòt eleman plis nou dwe gen plizyè lòt jwez ki. ki briyan, ki briyan tan klèb, ki plis anfòm. Epi nou dwe, nou dwe konstwi yon vrè kolektiv. On, on, on vrè, on, on ekip kolektiv. Donk, on, on veritab ekip. E nou dwe konti, e konstwi li a, avan, avan lakoup di mond feminin. Donk sinon endivid. Ki lè n ap kite konstwi ekip sa a, Gims? Non, nou pe, gen kèk match wi. Gen kèk match, e gen kèk match pou ekip feminin. Nan 13 mwa koup di mond fanm nan. Ou non nou ka gen tan, nou ka gen tan kou bon ekip. Paske nou gen anpil nouvèl tèt ki rive la, vrèman, men. Bon Men gab men ekip la pa Sak pase ekip la gen gab majorite jwez yo ap jwe antre yo pandan plizyè ane gen ki te te depi nan ti kategori U 15 U 17 U 20 gen se vre ki rete nan wout men e son ekip e majoritèman jwez yo youn konn lòt pa gen twòp nouvote e nouvo nouvo nouvèl veni ki ki ki ki nan gwoup la yo donk se. Se de bon ranfò. M ap pale de Oseyan, gadyen Paris Saint-Germain. Oseyan Tousen.
Epi nou genyen Britano, Britani oubyen Britano, sa ta vle di nan Sporting nan, atakan lan ki rejwenn nou, ki pa mal. Donk nou ekip nou ekip la gen eleman epi li gen yon antrenè sou ban pa rapò avèk eksperyans li ki ta dwe fè ekip la franchi. Piya Sundej.
Wi, ki ta dwe fè ekip la franchi yon nouvo palye paske m te estime ke Ke se swa Delepin an 2023 nan koup du mond lan. Delepin pa coach monchè.
E Gonsalves, Gonsalves, Malou Kimiet, mesye sa yo pat gen etò fasil. Yo pa antrenè monchè. Yo pat gen etò fasil pou mennen ekip la nan nivo, nan dimansyon nap tann li an parapò a eleman n genyen. Donk tou dabò pou n al chèche eksplwa nan koup du mond lan, donk tou dabò fò n kalifye epi fòk ekip la konstwi tèt li, konstwi yon gwo kolektif. Fò n konstwi yon gwo kolektif ki ka ki ka batay avèk e yon match foutbòl paske nan yon match foutbòl anpil bagay ka pase e pou n ka fè kèk eksp pou n ka fè eksplwa nan koup dimond feminin nan men Melchie pa sifi Melchi Melchie se nan nou nou gen Batcheba k pral jwe premyè divizyon anglèz sa di Batcheba monte avèk Birmingham City yo monte nan premyè divizyon Nery ap jwe nan NWSL ki se pi gwo chanpyona ki gen nan foutbòl fanm. E bon, jodi a Lewòp vin antre nan batay la, men gwo moman done se te Amerikèn yo ki te gen pi gwo chanpyona a. E an tèm de valè manchan, si se. Nan tèren, nou manke, nou manke yon jwez ki briyan. Wè, Neylia nan premye plan, men m kwè ke nou bezwen plis ranfò, Men Melchie oblije, plis eksperyans. Melchie oblije anndan tèren an.
Ou pa ka pran Melchie al mete devan, paske anndan tèren an lap, lap kle, lap klere jwèt pou ou, lap fè gòl, donk epi Roselò kap retounen. Wi, Roselò, Roselò ke m te kwaze Pak Sentèrèz resaman nan final chanpyona nasyonal la, ki ap jwe nan Tijuana. Yon klèb meksiken de premyè divizyon ki fè anpil gòl. Li te Chili byen avan. Apre Chili, li t al jwe an Frans. Li te jwe nan Dijon. Apre sa, li te ale nan Fenerbahçe. De Fenerbahçe, li te rejwenn peyi Meksik. Se yon bèl atakan. Se vre li kòmanse a 30 laj, li gen 33 an jodi an, jekwa. Men.

Se li menm epi games poun tounen nan lig dè chanpyon, Barcelone ranpòte katriyèm lig dè chanpyon l, Yap tagèt li wi. yo sou 6 final afile, tande byen 6 final afile e se se pou la dezyèm fwa yo fè kwadriple, yo te fè kwadriple deja si nou pran chanpyona sa nou rele liga, liga feminin nan, yo gen yo gen koup rèn nan, Copa Copa de Reina kòm sa epi yo gen Super Coupe d'Espagne epi yo pran lig dè chanpyon se sa fè dezyèm fwa yo pran yo fè kwadriple. E se twazyèm fwa w fè triple e donk se. Ekip sa fò anpil malgre pa gen challenge an Espay epi ekip la kenbe fòm li ekip la rete konpetitiv an Ewòp li kraze match yo an Ewòp donk an Ewòp lè yon ekip yon klèb pral jwe kont Barcelone e feminen an donk se kòm se nan tan pri souple ekip sa prèske mwen pa prèske bay enpresyon mwen pa wè si w te wè estati m te mete avan match lan m mete de konpozisyon ekip yo m di pou mwen menm sou papye Barcelone sa trè fò ke Lyon paske Gen anpil e, sa k pase nan foutbòl, ou gen dwa gen yon bèl ekip, men lè yon ekip kapab alinye tout endividyalite sa yo, Eva Pajor ki son machin a gòl, Paralluelo nou konnen Paralluelo sa l vo antanke jèn jèn talan, epi Alessia Putellas nan ren teren an, sanzoubliye kapitèn nan. Non sèlman yo gen eleman epi jwe jwe ansanm, jwe dansanm ki gen anndan ekip sa koyezyon e bon nou pa pral konpare ekip avèk ekip Guardiola, talè lè n ap pale de Guardiola n ap nan nan pale de ekip li men ekip sa vin li li li li gon li gon karaktè irezistib. Ekip Barcelone wi li montre li preske sanble yon ekip ki envensib. Men sezon dènye a donk sezon sa a sezon pase a sa m te wè sezon sa a sa m wè pou mwen se Barcelone sa pa otan fò ke Barça y a 3 ou 4 an. Paske final ane dènye a gade jan yo pèdi yo kont Arsenal e menm jodi a si w gade premyè mitan an se pa t yon Barça flanbwayan. M gen enpresyon ke Lyon te kapab dayè Lyon fè gòl ou wè mak lan te gen yon je sou gòl Lindsey Oran nan bon kounye a se Lindsey Epps paske m kwè ke l marye pa gen Lindsey Oran ankò. Men Lyon te trè prenab, alò Barcelone te trè prenab an premyè mitan. Donk se vre gwo ekip yo se sa, yo pwofite de tan fò yo pou yo genyen match yo. Dezyèm mitan yo te trè laboryeuz e katalan yo yo genyen match lan men m kwè ke se la meyè ekip ki a ganye 6 dènye ane yo se 6 final. Nan ran yo gen gen jwez ki gen 3 balon dò, gen gen 2 e kesyon m ta ka poze Games. N ap gade foutbòl fanm depi kèk tan la. Kiyès ki, bon nan foutbòl li pi fasil pou nou di Pele, Mesi, men gen moun ki nan Pele, gen moun ki nan Mesi an. Pou kesyon goat la. Nan foutbòl fanm selon ou menm kiyès ki meyè jwez de tou lè tan? Bon, gon, gon, gon, gon. Paske wè nan foutbòl tout tan n ap fè deba sa la, top 5, top 3, gen moun k ap di w ke se Maradona, Mesi, Pele. Nan top 5 la ou ka met Cristiano a yon lòt moun. Men nan foutbòl fanm, si n ap fè yon top 3 ou byen ale, kiyès w ap mete, kiyès ou panse ki. Depi lè foutbòl fanm ap jwe, pa bò lakay pa nou, se te depi an 1971, balon ap jwe bò kote medam yo ann Ayiti, depi 71, Tigrès kreye, m kwè se ant 71 e 72, sa fè kèk tan foutbòl ap jwe bò lakay pa nou. E ann Ewòp, te toujou gen de match, menm si potko gen de konpetisyon ofisyèl, men te toujou gen de match ann Angletè, ann Ekòs, bò kote medam yo. Donk nou wè Marta, nou wè Birgit, nou wè de gran non nan foutbòl feminen, Megan Rapinoe. Genyen Christine Sinclair, kanadyèn nan, ki anpil gwo talan. Men kounye a la, omoman de konpoze Games, ki moun ou panse ki lejitim pou di bon mwen menm, se mwen ki meyè jwez de tou lè tan? Bon, e pa rapò avèk talan, donk, epi karyè, karyè e rekonesans, se pa paske li se brezilyèn, donk se pou akonplisman li, menm lè li pa bay Brezil. Gwo konpetisyon. Brezil pran avèk yo te resi pran tounwa olenpik la. Eske yo pran tounwa olenpik la? Avèk Mata Brezil genyen Kopa Amerika li pa janm gen Koup Dimond la. Wi, li gen plizyè Koup Amerika.
Yo pa pran tounwa foutbòl olenpik la non bò kote medam yo. E donk yo gwo kote gwo kote Marta pa janm mete Brezil. Donk yo pa pran yo pa pran Koup Dimond feminin nan. Yo.

Eske li te meyè jwez koup du mond, eske li meyè jwez koup amerika, eske li balon dò, eske li fifa de best, klas klas klas jwez la. Non men
nou anvi di Martha, se vre ke gen bagay Martha pa fè, donk an tèm kolektif li pa mennen ekip li gen gwo bagay. Kòman Martha kapab fè meyè jwez de tou lè tan san ke li pa, bon balon dò, li jwe otan de balon dò paske y ap bay balon dò de 2018, se gen posiblite pou Martha vin meyè jwez de balon dò. Li te nan fen kare. Bon Martha toujou dènye koup du mond lan.

Mwen anvi di Martha epi ou konnen gen plizyè amerikèn ki wi gen Alex Morgan gen Megan Rapinoe Alex Morgan se son jwa yo Alex Morgan Megan Rapinoe gen gen Birgit amerikèn nan gen alò almand lan genyen bon gen espanyòl sa yo jodi an la Alicia Puteya se Bon Mati Puteya se 2 balon dò Bon Mati se 3 balon dò konsekitif tande tande Bgy Gibbs Bon Mati se 3 balon dò konsekitif Epi gen nivo koup Jwez Max la. Bon Nati se meyè jwez koup dewòp, se meyè jwez koup di mond, se meyè jwez lig dè chanpyon, pa gen okenn foutbolèz de tou lè tan ki te genyen yon palmarès kolektivman e endividyèlman ki byen chita tankou Aitana Bon Mati. Anpil moun ap pran Bon Mati sou manta, men sa k pase? Kou pale talan pou talan ou pral di m? Non paske Bon Mati fè plis bagay epi li gen moun ki ka menm estime l pi fò, bon li pi fò ke Martha. Sof ke pap jwe nan menm rejis. Wi donk e.
Men mwen jezi kapab fini meyè jwez tout gwo konpetisyon ke l jwe. Sa an di long. Wi. Se pa kado yo fè l alò ke yo pap fè gòl. Paske lè w nan ekip ki gen Putellas ki pi ofansif pase w, ki gen Eva Pajor, e nan seleksyon espanyòl la ki gen dè atakant ki kab fè gòl yo, ou menm ou sèlman se se patwòn milye an, e w ap distenge w konsa, gon bagay, y a kèlke choz kanmenm, de spesyal. Se menm jan w gen Iniesta, Xavi ki ta nan ekip k ap meyè jwè sou Messi. Ou imajine sa. Wi men nou twòp twa de.
De medam sa yo endiskitab. Kiyès yo ye?
Martha e bon Mathy. Bon mwen menm si si n ap si n ap pale de de kòm le fèt ke le fèt ke Martha e se li li devanse bon bon Mathy dongo yo konesans li te genyen avan. Li fon bèl karyè kanmenm. Mwen ap gade 25 an endividyèl. Mwen ap gade 25 an, se 5 fwa li genyen jwez fifa de lane. A wi. Ou gen enpresyon ke epòk sa se te ki te gen balon dò 2008, 2009 yo? Wi li t ap genyen. Li t ap gen 3, 4 balon dò alèz tou. Wi. Men le fèt ke, le fèt ke li pa mennen, li gon bagay li pa fè. Li pa mennen seleksyon nasyonal li genyen gwo konpetisyon. Paske an Amerik di Sid, Kopa Amerika feminin nan, donk se pou Brezil li fèt. Lòt, an Amerik di Sid, seleksyon yo pa, pa gen lòt, pa preske gen lòt seleksyon ki emèje apa la Kolonbi, sè dènyè zane ki, ki. ki vini nan Resò. Nan foutbòl fanm, Brezil se yon gwo pwisans. Lè w di foutbòl fanm, ou wè Etazini, Brezil, Jamayik, Brezil. Non men yo pa gen yon jigo. Wi, ou ta ka di se yon bòn seleksyon. Li pa anpil, ou prèske pa ka di pwisans. Wi men se regilarite yo wi nan foutbòl fanm ki fòk a di. Epi kalite jwez yo pwodui yo. Yo toujou tou prè, yo fè demi final koup di mond feminin, yo fè kar de final epi tounwa foutbòl feminen je zolenpik la tou men yo pa rive. Si Brezil avèk Marta t ap repete. E ak gwo akonplisman an titre nan gwo konpetisyon yo donk Martha tap Martha tap pi lwen. Bon kounye a la ou te di m top 3 la se Martha, se kiyès kap dezyèm? Bon Mati epi de twazyèm nan m mande w te ant Brigitte Prince e menm Egeberg nou pa ka bliye Egeberg ki fon gwo karyè nan Lens. Wè Egeberg se premye balon dò ki gen se meyè biteuse de tou lè tan nan lig dè chanpyon. Wi Egeberg.
Epi sa m renmen lakay Egeberg se ke se konba l mennen off football. Sonje gen yon epòk li tap goumen pou kesyon ekite salaryal. Kòman nan seleksyon an nèg yof ap gen gwo kòb nou menm nèg Dabo nou paka fè menm kantite kòb la. Li te kanpe pandan 1 an ou 2 zan l pa vin nan seleksyon ap mennen konba kont kont bagay sa jiskaske federasyon Nòvejyèn nan pral de chwazi fè an sòt ke medam yo mye valorize. Donk m renmen mantalite sa epi s on grann atakant. Menm si jodi an li retwograde paske nan ekip Melchie e Melchie k mèt ekip sa wi. E si w di aprè Melchie se li n se Eps wi. E pa e pa menm Adèl Gèbèg ou gen enpresyon ke jwez lan vrèman kòmanse ap pran laj la. E sale li prale e gen sale li Gèbèg prale donk e Gèbèg e Gèbèg gentan gen plis ke 15 an ap briye la donk se yon jwez ki nan fen karyè. Men sa map di w sa w gade gade gade ki klasman w fè la top 3 sa w konpare menm jan avèk nan foutbòl frè e se pa menm nivo. Pa nivo, depi si w gade Instagram, Facebook yo, se pa de jwez ki swivi vrèman pa de milyon de pèsòn. Non, chit dlo, men gen anpil avanse k fèt, se sa pou konprann. Fò n pa kouri. Men m vle ke nan foutbòl fanm nan gen de vrè star, kòm si menm jan wap wè nan mizik gen Mia Khailifa oubyen gen nan lòt disiplin, gen lòt domèn, kòm si gen de moun, gen de fanm ki swivi pa de milyon, ou pran Rihanna, gade gade platfòm Rihanna e tou, Melchie dwe gen yon milyon followers sou rezo yo, Melchie poko menm gen demi milyon. Non chilo.
Nou renmen melchi nou men melchi platfòm melchi yo pou yo menm gen 300 mil moun sou yo Donk sa pou konprann e jan de batay sa yo e yo pran tan yo pran tan epi chak ti chak ti avanse trè siyifikativ e se menm jan an ayiti e tout eksklizyon ki te genyen pou e otou de patisipasyon medam yo nan vi sosyal peyi a donk fanm pat tèlman. Se vre ke pat gon entèdiksyon pou fanm travay an Ayiti men pat gen twòp opòtinite pou yo, pat gen yo pat bon jis se jis kan 1950 medam yo kòmanse vote nan eleksyon an Ayiti donk o fur a mezi an Ayiti medam yo kòmanse jwi de dwa nou wè anpil enstitisyon mete mete kota pou prezans oubyen patisipasyon medam yo nan de nan plizyè sfè daktivite. Donk, se pa di jou o landmen jan de batay sa yo w ap wè rezilta w vle a. Donk, jan n t ap di a, foutbòl fanm nan pa t gen otan de notoryete, otan datraksyon otou de li. Men avèk le tan, nou wè koup di mond, okontrè, dènyè koup di mond feminin nan ki fèt 2023 te gen gwo odyans. Ane dènyè, final lig dè chanpyon ki fèt a Bilbao a. Teren an te, stad la, stad Sen Mamès la te plen kale. Wi, e egalman final, final koup deròp feminin nan tou. Se, se gwo avanse, se, se pa di jou o landmen bagay sa yo fèt. Donk se, se anpil travay, anpil envestisman tou. La fifa redistribiye anpil lajan. Epi mondyal 2031 an l ap fèt nan zòn pa nou. Se, se 4 peyi Concacaf. Men mondyal 31, e men mondyal medam yo. Mondyal medam yo, l ap elarji an 31, 2031. Se 4 peyi, se 4 peyi Concacaf, menm la Jamayik. Oh la la!
Poze kandidati w. Tande Lo, an palan de sa, m tande yon ti pale yon lòt ti inova, yon lòt gwo tonton inovasyon Infantino bezwen fè, koup di mond 2034 a 66 peyi. M wè bagay sa yo.
Men bon, gen moun ki di, gen moun ki di, gen yon zanmi m ki di, Infantino kanpe dezòd la. Non, kanpe dezòd la. E a 48 peyi an n kanpe la a. Map kanpe la. Non non, pran anpil dezòd la. 66 epi chif la tou donk li poze pwoblèm. Gon ti piti sou tiktok la misye diw pa pa bannou may sa epi lòt di no nou pap pran may sa misye rele RJ focus ki trè viral sou rezo yo misye renmen misye 66 peyi nan koup di mond pou mwen menm bon kòm nou pral nap tou antre nan koup di mond paske nou pale de seleksyon ayisyen se la koup di mond gen moun kap desizyon sa yo ap banalize koup di mond aprè ap bese nivo de konpetitivite koup di mond la se graten. Se fati fati. Se la krèm de krèm. Wi e pure bagay la. Se krèm de krèm nan pou mwen jodi an nou nan nivèlman vè le ba. Avèk otan de peti peyi ki bay chans tou. Non 48 la pa. Ki ban nou yon chans jodi an gade Ayiti nan koup di mond men. Li bon eksè. 66 peyi se. Non la nan bon eksè e pi ki pral mennen nou nan yon konpetisyon ki gen anpil dezekilibre. E donk nivo a konpetitivite anndan konpetisyon pral bese konsiderableman. Donk 70 la pa nan. Pou chif la epi pou lòt bagay ankò nou pa nan 66 la Infantino. Non, pa ban nou bay sa Infantino.
Lide sa ou pa bezwen pote vin. Ann kanpe a 48 la paske koup du mond lan pandan lontan ap jwe avèk 16 peyi donk majorite edisyon koup du mond yo jwe a 16 peyi jiskan 98 koup du mond lan jwe avèk 32 32 peyi a 32 ou santi ke se te limit la pou mwen se te nivo estanda a. Wi li te bon. Li pa konn li te janm ale odla de 32. Wi ou gen 8 group de 4 donk plizyè donk l'Europe ki genyen. yon foutbòl ki pi konpetitif, pi konpetitif globalman, e ki gen plis d'un senkantèn de federasyon ki afilye a l'UEFA, donk, e a la FIFA, donk se, se te, donk l'Europe konn gen yon dizèn de plas, e pi. 66 peyi. Wi, l'Afrik konn gen 5 plas. 66 peyi, konn CACAF la, la tout moun ap kalifye nèt. Mèsi, nou nan la, ou ka tande 10 plas pou la CONCACAF. Ou pral wè yon pakèt ti peyi, bon Ilve Jamaiken m di pa se pa non nou swete nou swete endepandant men an vre ou pral gen anpil ti peyi ki pral kalifye pou koup di mond lan ki pral fè ke konpetisyon an manke prestij ke l te genyen an kwa. Bon se de se de lide politisyèn se de se de ma se de inovasyon pou pou pale politik wi pou pale e le e se de se de e se de desizyon oubyen de inovasyon elektoralist e ke Enfantino genyen donk se pou pa perenize tèt li nan.

M pa renmen lè m pa renmen jan yap konte donk nonb de plas pou la konkakaf ou vle di depi ou enkli peyi òganizatè yo nou ka tou se dè reprezantan de la konkakaf pa gen dout nan sa paske se yo privilejye paske ou resevwa konpetisyon an.